Vrèman atis sexy ke tout moun apresye medam mesye tout moun te renmen ebyen nou aprann de fason ofisyèl se konfime ebyen atis lan jwenn lanmò medam mesye kote ke yo bandi kribel ak bal yo kribe sexy ak bal epi se sur sèten nou pral baw plis detay paske lè w pale de sexy gen bon kote epi gen movè kote wi nou apresye talan sexy Men petèt gen sèten moun ke l te asosye l ke nou pa apresye. Donk. Sexy ki genyen men l tranpe, genyen dwèt li tranpe nan dosye gang Vilaj de Dye, ebyen nan kad batay popilasyon ap mennen o nivo zòn Solino, zòn Dèlma 24, zòn Nazon, Kriswa, ebyen ki genyen zòn, ki genyen bandi Izo ki anvayi zòn sa, ebyen Moun sa moun yo detèmine la ebyen yo kontre ak Sexy, yo depoze lapat sou li e Sexy yo yo jisteman anpile bal ebyen yo asasine Sexy e popilasyon an vin lapidel avèk kout wòch ebyen yo mete fen nan lavi e Sexy. Sexy li menm ki gen vrè non li Ralph Théodore ki arive jwenn lanmò l jodi vandredi a de trè to kote ke popilasyon yo menm yo konnen Sexy te enplike li te an konivans avèk bandi Izo Estrikti te menm a yon sèten moman done ki ta jwe nan baz sik segond e ki te tou pran abitid ap moute desann anba a, menm fè yon bon bout tan bat dòmi leve kay izo, manje kabrit, boukannen, ebyen moun Nazon, moun Solino, 2 trèt o maten la nan kad batay y ap mennen kont fas a gang sik segond lan ki vle, ki deja anvayi yo, ebyen yo met yo jwenn ak se sik ke yo repwoche kòm moun ki se antèn izo, kòm moun k ap pran kòdone enfòmasyon. nan zòn sa pou bay Izo, pou bay gang Izo a enben yo depoze lapat sou li e yo krible l ak bal enben aprè ke popilasyon menm yo vin lapide li rès kadav la avèk kout wòch jan ke nou kapab imajine w ki vrèman orib nou pa kab twò montre w men sepandan se sa la reyalite nan moman ke n ap pale la men nan menm reyalite sa tou Izo Sexy ki arive jwenn lanmò l e gen anpil Kout bal ki kontinye ap chante jodi vandredi a la nan zòn sa yo, nan plizyè zòn, ebyen gang Izo a ki vle tabli yo chèf gang onivo zòn Solino pou ka fasilite yo fè plis kidnapin, fasilite yo ransone moun e e sitiyasyon sa ke moun Solino di yo menm yo pap kite Solino tounen menm jan ak Matisan, yo di yo pap kite e Dèlma, yo pap kite Kriswa, yo pap kite Nazon vin tounen menm jan avèk e anba lavil la pou m pa di Matisan, ebyen moun yo deside leve kanpe e yo di yo di lapolis si ou vle ede nou wap ede nou si ou pa vle tou yo menm yap leve kanpe yo pap kite se zòn sa enben benke nou wè moun ap kouri kite zòn nan pitit nan men san ke moun yo pa konn kote yo prale ti bebe enben moun yo ki yo menm ap dòmi a la bèl etwal nan monkèt ap pale la anpil ladan yo pran direksyon zòn wout kafou awopò kote yo te rele anba vyadi kote anba vyadi kladimi donk sitiyasyon li trè konplike nan monkèt ap pale la onivo peyi dayiti nan kad. bandi ki ap vle elaji teritwa yo pou kapab fè egzaksyon sou popilasyon an e di.
Vwala tou dabò efektivan n ap kòmanse medam mesye la a m konnen ke se si e sèten pou nou menm petèt se se yon chòk li ye men okazou si ou pa t konn atis sa e lè n ap pale de talan msye te gen anpil anpil talan pa gen moun ki pa t pa apresye l ou pa t ka pa ri depi w tande seksy ap pale msye te vrèman trè trè fòni medam mesye. Men an menm tan son tristès li ye pou nou paske jodi a lè wap gade jèn talan sa yo nan lòt peyi se kòm si se eksplwa son ekip jèn gason ki ap ki teknikman ki tap byen reprezante peyi an men wap gade jisteman lè kondisyon lè movèz kondisyon ki reyini Anndan peyi an, e fè ke mesye sa yo tonbe nan vye zafè. Evidaman, nou konnen ke atis lan li menm li gen pa de responsabilite l. Men, si pou nou rete nan kad sa avan sa, medam mesye, avan ke nou antre plis an detay, jodi a la, se si e sèten, sa fè nou mal anpil, anpil, anpil. E se yon tristès li ye, paske jan nou di l, w ap gade fason ke peyi a ap dewoule la, ou ta di ke depi se jèn gason, jèn fi, e akoz lè movèz kondisyon, Peyi dayiti ebyen ap souse depi se jèn moun ke n genyen wap gade solisyon an movèz solisyon an la se anpil ladan yo se kouri kite sak pa kite ebyen malerezman ap pèdi vi yo men nan ka seksi pou m onèt avèk nou nou pap gen twòp pitye poukisa odela ke nou renmen atis la odela ke nou apresye atis la nou renmen talan l men Sexy fè de movè chwa medan mesye fò nou bay verite an dan lavi sa ou gen chwa ou gen chwa men malerezman misye li menm li te plis kanpe bò kote obski lan se ta di ke daprè rimè daprè plizyè sa moun tap di Sexy te foure kòl anba vant mesye izo yo Lainol repran sa pou nou pou moun yo konprann byen frèm Odela de talan l, odela ke nou renmen l, odela ke nou apresye l, lè moun nan fè yon movè chwa, fòk nou kanpe pou nou di, a, sa pa t bon. Ann ale sou ank sa.
Wi, alò Jimmy, n ap kontinye elabore kon ans ki atravèk e atis e Ralph Theodore ki se e atis seksi e si koni. Atis seksi isi koni jan ke w sot di la Jimmy e sa fè nou tris men m pap ba w manti bò kote pa pèp ayisyen an la gran popilasyon an jeneral men yo pa twò tris paske kanmenm kant il saji s on moun ki ap kolabore a bandi yon atis paske s on moun ki e seksi s on moun ki gen anpil talan men sepandan seksi gon chwa ki chwa ke l fè l fè chwa pou l ap manje kòb kidnaping li fè w chwa pou l mete l bò kote izo e lè w on atis Ou atis menm se chemen sa ou fè, enben kèlkeswa talan ke ou te genyen otomatikman tou menm si moun te renmen w yo oblije vin vin deteste w. Pase nan ka sa a m panse ke de bandi ke ki abitye ap fè popilasyon an kriye donk e Sexy li menm la l pa vle baze nan Vilaj de Dye e bagay sa te fè yon gwo skandal dènyèman e Sexy pa t menm te ka defann tèt li enben jounen jodi a la a moun Kriswa enben moun Nazon ki genyen de bòn enfòmasyon de Sexy ki li menm Se va e vyen fè sa, soti vilaj de Dye tounen vin Kriswa. Kote ke jodi a la, enben, yo al dèyè misye andan lakay li kote li te konn ap fimen, enben, yo arive jisteman, enben, etenn souf misye nan kad kolè popilasyon an ki yo menm ap viktim pandan dènye jou sa yo. Donk, m panse ke Kèlkeswa moun ki yo menm gen dwèt yo tranpe nan kad dosye ki ap ki asosye bandi, k ap fè antèn bandi. Donk m panse ke kan menm la pa gen abi la. Donk se popilasyon ki bouke, ki pa ka kontinye pa rapò avèk sa k ap fèt la la a enben yo menm yo pase a laksyon e se yon aksyon k ap ki ka k ap kontinye kote ke moun yo tou ou konnen gen yon atis gen yon lòt atis ankò yo te repwoche ki nan konivans avèk bandi tankou Edlazar e ki li menm ki li menm te chante nan e Gwoupman mizikal la rele, non an echape m. Donk sa vle di se. E vwala, antouka, e jan n ap swiv medan mesye, se si e sèten, jan nou di l, sa atriste nou. E sa atriste nou sitou e pa rapò nou konnen ke nou konnen gen anpil lòt jenn gason, jenn fi ki gen talan anndan peyi an. E mwen menm pèsonèlman, Lè nou pale de sexy medam mesye nou konnen ke nan fè referans avèk Punch e misye son lòt jèn atis e nou wè mesye yo menm mesye sa yo pèsonèlman m felisite yo Punch e gen Sifwayèl antwot rezon ki fè m felisite mesye yo yo wè lavi Ayiti an vrèman difisil yo wè bagay yo pa fasil olye ke yo menm yo deside al fè vye bagay anpil nan ti mesye sa yo jete kò yo Sendomeng Pandan ke yo Sendomeng ou kapab wè yo kontinye ap fè sketch yo, yo kontinye ap fè piblik lan ri, men yo deside pa fè movè chwa. Se sa pou nou remake la. Ou ap pran yon moun kankou Punch, kankou, kankou e lòt yo, yo deside al lòt kote olye ke yo ret an Ayiti, olye ke y al travay pou gang, ebyen se nan sans sa ke m di Sexy Sensèman misye anraje paske nou tout nou tap tande rimè, tout movèz rimè ki ta ki te di ke Sexy asosye l avèk Izo epi jodi a la malerezman aprè menm pa 3 mwa pou pa di 2 mwa men sa k rive misye tonbe la l mouri e jan nou di l yo kribe l ak bal, kribe ak bal! Non sèlman misye fin kribe ak bal Popilasyon menm ki deja te swaf sexy, ki te deja ap chèche sexy, popilasyon medam mesye mwen di nou se domaj nou pap kapab moutre w jan de foto sa. Yo vide wòch sou tèt li, kraze tèt misye ak wòch. Vide wòch depi se nan depi se kòl ou prèske pa rekonèt kòl menm la ok. Poutèt ki sa? Se paske pèp la rive nan yon kote, pèp la wè ke l pa ka fiyèl a lapolis, li wè l pa ka fiyèl avèk otorite, donk pèp la pou kont li, malerezman, nan kondisyon sa, ebyen gen moun k ap panse. Epi se si e sèten, bon la nou menm, jis kote nou ye an, m panse ke pèp la pa egare. M panse pèp la pa egare medam mesye. M pa kwè pèp la ta pral fon abu sou misye pèsonèlman. Paske te deja gen rimè. Jan nou di depi 2 mwa 3 mwa non Sexy tap site kòm moun ki tap ki te asosye l avèk Izo. Donk jan nou di l la nou l se plizyè kout wòch seri de gwo wòch yo lage sou tèt li ah bagay terib nèt frè m.
E wi Jimmy alò e nou ap pale de eben e dra mwen pap pale de dra fè sila ki arive e pwodwi trè to jodi vandredi e 3 mas 2023 an e ki koenside tou avèk yon kaskad de e seri de kidnaping ki arive fèt men nan kad sèks ya Jimmy okontrè il ne saji pa menm de rimè men se yon reyalite menm sèks ki pat ka defann tèt li lòske enfòmasyon te pran lari Te Sexy t abitye moute desann nan Vilaj de Dye. Dans un premye tan, li te fè konnen kòmkwa se jwe l konn al jwe pou Izo e kòmkwa li te fè konnen kòmkwa se yon atis e se yon atis ki kapab jwe pou nenpòt moun, nenpòt kote, se sa ke l te fè konprann. Men, lòske enfòmasyon te pran lari, li te di ke l t ap pran tèt li nan dcpj, li pa t rive fè sa. Men deklarasyon Sexy te fè pou l te eseye defann tèt li, ebyen li te Okontrè efondre tèt li bokou plis paske li pat bay, li pat konvenk popilasyon an nan kad esplikasyon ke li tap bay. Sexy e tout moun konnen sou non Ralph Theodore arive jwenn lanmò l trè to jodi vandredi 3 mas la ebyen sa sa antre nan kad revanch moun moun Nazon, moun Kriswa, moun Solino. yo, zòn ansanm de zòn sa yo ki a nan moman ke nap pale la ap dezète, popilasyon ap kite lakay yo, ti bebe nan men, moun yo pa konn a ki sen pou yo adrese yo, e de jadimi, gen yon mo dòd ki lanse la, sou tout teritwa nasyonal la, gen yon mo dòd ki lanse, gen yon SOS, gen yon mo dòd ki lanse, kisa mo dòd la ye, tout blòk jere zòn ou, lè yo di tout blòk jere zòn ou sa vle di kisa? Wè nou konstate lapolis te an eta de fè. Lapolis jisteman pwouve ke yo pa gen kapasite e yo pa vle tou. De preferans yo pa vle. Lapolis montre ke e souvan se pa lapolis sa k pa vle. Yo pa gen lòd e yo pa gen minisyon tou. Se pa avèk bout zong yo pral batay kont bandi. Enben popilasyon an ki yo menm di yo p ap kite jisteman vagabon, yo p ap kite bandi, izo vin mete yo deyò lakay yo. Enben yo kanpe, yo di JPP, Kapwa Lamò, jan l pase l pase, y ap kanpe goumen. e genyen o nivo zòn Solino ak Kè Maladi, men se youn sèl zòn ki te aksesib pou kamyonèt, bis k ap soti Jeral, k ap soti Klèsin te konn pase, e men lòske bandi Izo pran zòn nan la, sa vle di tout tout popilasyon yo sanse la e an ebilisyon yo sanse la panike pa rapò pa gen kote ou ka fè la nan Pòtoprens. Pou w kapab jisteman santi w alèz, bandi vle pran tout kote. Donk gon mo dòd ki lanse tou pou tout pou tout moun mete tèt yo ansanm pou yo tou mache pran eben gang pou yo tou e deklare lagè a gang Izo, gang Sik Segond lan ki genyen alye l onivo Platon Bèlè, onivo Ho Bèlè ki e gang sa ki gen nan tèt li onivo Ho Bèlè e Mayo Kempès ki li menm se yon ansyen sekirite Nenel Kasi e gen egalman Gen egalman plizyè lòt bandi ankò ki yo menm se te de militan nan do Nenel Cassy, nan do André Michel sou lepòk yo t ap goumen kont prezidan Jovenel Moïse. Enben mesye sa yo, yo erije tèt yo an de prezime de kidnapè. Enben aktyèlman la ki yo menm ap mache pran zòn, mache konkeri plis teritwa pou fè moun kriye nan Pòtoprens. E nan kad dosye ensekirite sa tou nou wè nan moman n ap pale la trè to Jodi vandredi a la, gon plizyè ka de kidnapin ki arive fèt nan è nan è metwopolitèn nan lakay nou pral baw presizyon sou sa, donk sitiyasyon an ki konplike.
Jis yon segonn medam mesye, pandan se tan bon la e nou wè gen plizyè reyaksyon egalman, plizyè plizyè reyaksyon e m wè ke gen nan nou ki di wi se vre ke nou gen twòp jèn gason, jèn fi kap gaspiye anndan peyi an. Se si sèten bagay sa yo fè nou mal men an menm tan tou, an menm tan tou sa atriste nou paske sensèman m panse ke bagay yo pa t sipoze fini konsa. Bagay yo pa ka fini konsa, seri de moun nou wè ki gen talan, seri de moun ki te kapab itil sosyete an. Ebyen nou wè se move chwa sa ou fè. Men an menm tan tou, verite an se ke jodi a la, gen yon mesaj ki lanse la menan misye. Gen yon mesaj ki lanse la, ou menm ki son jèn gason, ou menm ki son jèn fi, ki bezwen fè lajan fasil. Ou menm ki bezwen rantre nan vye zafè, epi pa bliye yo toujou di l, lavi bandi pa jann dire. Ou menm ki deside rantre anba vant gang yo, w ap gade chèf gang yo pa jann tonbe. Se souvan ou menm kòm swadizan ke yo itilize e kap viktim la. Donk evite al rantre nan jan de bagay sa yo mesye dam. Ou menm ki gen fanmi w an Ayiti pale avèk yo tou, petèt ke yo kapab tande nou. Men, evite ou menm ki ap swiv la, evite bezwen gen lajan, evite bezwen alamòd two vit, paske se ou kap viktim. Se ou kap viktim. Yon jou ou lòt wap tonbe. Epi si se pa lapolis ki pran w, Bon kite pito se lapolis ki pran w. Pase jan nou wè popilasyon an la ki anraje la ki andyable la, popilasyon an la jan nou wè la se gason pa kanpe, popilasyon depi yo pran w yap rache w. Ou imajine yon atis ki tap fè yo ri, yon atis ke yo te apresye, Ebyen jodi a la yo kite kesyon atis lan de kote, yo menm ankò yo ouvè lakwòch. Poutèt kisa? Paske pèp la vle viv. Pèp la bouke. Se nan sa ke nou ye la. Epi n ap di popilasyon an, nou pa gen anyen pou n repwoche w. Defann w ap defann tèt ou. Men pèp la, pa bliye moun sa yo k ap bay zam nan, otorite sa yo, ansyen depite sa yo, ansyen senatè sa yo, ansyen òm dafè sa yo, òm dafè sa yo ki gen sanksyon, fò n pa bliye pase pran yo tou. Paske si nou kapab pran seks ki tap fè nou ri, ki tap mete plezi pou nou, etan done ke li te nan vye bagay, ebyen fò n pa bliye nèg sa yo ki tap pote matyè fekal nan paleman, fò n pa bliye pran yo tou. Nèg sa yo ki tap di yo se avoka pèp la, fò n pase pran yo tou. Se fòk pa gen fòs kote. Men nan sans sa, mezanmi, bagay yo pran yon lòt nivo la. Bagay yo pran yon lòt nivo, mwen espere ke nou konprann sa.